Jodi lendi 20 mas 2023 a prezidan chinwa a Xi Jinping debake nan peyi Larisi jan nou te diw deja pou la premyè fwa depi nan ane 2019. Prezidan desann nan ayewopò entènasyonal Vnukovo, li akeyi sou bèl tapi wouj pa vis premye minis Dmitry Cherniychenko, nan yon kad vizit pou lapè ak alyans ekonomik. Bò kote pa l, Etazini, Washington reyaji. Sekretè Deta ameriken an, Antony Blinken, li jije ke se yon teyat, yon maskarad. Okontrè, se manèv Peken ap fè pou pote gwo soutyen ak peyi Larisi. Diplomat chinwa a vle ramne la CPI, Kou Penal Entènasyonal, a la rezon kote ke li mande e egzije pou respekte imilite yon chèf deta. Soti yè dimanch 19 mas nan lannwit pou rive 20 mas 2023 se te debi envazyon de l'Irak par Lèzetazini. Jodi a, lendi 20 mars 2023, sa fè 20 lane. Medam mesye eskew tande? Se tout sa ke nou vin eksplikew anndan video sa san rate yon epizod. Men avan menm nou ale pi lwen kite n pran yon ti tan poun salyew, poun diw bonjou oubyen bonswa, tou depan de lè ou menm wap gade video sa. Kitem raplew ou sou chanèl paw la, chanèl enfòmasyon an ki pa lòt ke limyè sou vwayaj. Se toujou yon plezi pou nou poun pase vin enfòmew sou sa w pat konnen ak sa w dwe konnen. Siw nouvo sou chanèl sa deja nap diw byenvni ou lakay ou men siw te la deja tou nap diw kenbe rèd pa lage gras avèk ou menm chanèl sa lap avanse piti a piti zanmim siw poko abòne ak chanèl la pran yon ti tan fè sa kounya ou prale adwat telefòn ou aprè yon ti bouton wouj ki make sabòne oubyen souscribe wap pezel e pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an retirel sou pèsonalize metel sou tout konsa Chak fwa nou pibliye yon nouvo videyo ou se moun kap gen chans wèl an premye. Pa bliye kontinye sipòte travay sa a lè ou menm ou patajel nan plizyè gwoup oubyen avèk plizyè lòt zanmi. Lè w kite yon like sou videyo sa a se sèl mwayen ou kapab montre reyèlman ou renmen travay ki ap fèt la. Lè ou kite yon kòmantè pou di egzakteman depi ki kote wap swiv Limyè sou Vwayaj e kòman travay sa li menm li rive sou ou. Jan n te di w deja sa te gen pou l te fèt jodi lendi 20 mas 2023, Prezidan chinwa Xi Jinping li antre nan peyi Larisi. Kote ke li menm avèk omològ Ris la te chita tèt a tèt tap echanje pawòl, yo tap diskite sou yon plan pou lapè nan kesyon envazyon ki nan peyi Ikrèn. E tou yo tap pale de kesyon alyans ekonomik. Selon Prezidan Ris la Vladimir Putin yo pral analize pwopozisyon ke peyi Lachin fè a pou yo wè kisa yo kapab jwenn kòm yon antant oubyen kòm yon akò pou lapè. Selon prezidan ris la, sekirite pou tout pèp nan mond lan enpòtan. Okontrè, pòt yo gran ouvri pou negosye ak tout peyi ki vle pale de lapè. E prezidan chinwa a Xi Jinping fè gwo deklarasyon a lokazyon 2 vizit nan peyi Larisi ki panike otorite amerikèn yo. Nou pral di w.

e de miltilateralite dan le mond, se youn nan deklarasyon ke prezidan chinwa fè ki panike otorite amerikèn yo. Touswit soti yon kominike pou l di ke vizit prezidan chinwa a, san dout, tout mizansèn chino-ris yo se yon maskarad. Vizit prezidan chinwa Xi Jinping an Risi se yon fason pou l montre aklè fèmete li ak Larisi. M ap raple w ke Lachin se youn nan peyi jiskensi ki rete nöt, ki pa janm kondane envazyon Larisi a nan peyi Ikrèn. Okontrè ban m raple w ke Lachin se yon peyi manb pèmanan nan onu, kidonk esesi li te la tou nan fondasyon òganizasyon sa a. Kidonk. ki la pou lapè. La Chine se alye la Russie. Donk, li rete neut, li pa janm sanksyone, epi lap bay gwo sipò. Se youn nan rezon ki fè jiskinsi la Russie ankò rete trè trè pwisan pa gen dout ladsu nou pa ka pè dil. Men sèlman ofisyèlman li poko janm soutni la Russie militèman. Men pozisyonl toujou neut e fèrm. anvè peyi Larisi. Medam mesye. Genyen diplomat chinwa ki rale zòrèy otorite se peyi yo ki se kou penal entènasyonal li mande e ramne yo a la rezon pou manda darè se peyi mete kont prezidan Ris la Vladimir Putin. Diplomat chinwa mande pou òganizasyon sa respekte.

Se poutèt yon seri timoun prezidan an te fè deplase nan peyi Ikrèn nan zòn de konba yo pou te epanye timoun sa yo de tout frap de bonbademan. E sitou, sòlda Ikrenyen yo te konn itilize timoun sa yo kòm boukliye. An efè, se poutèt sa, yo jije son krim de gè ke prezidan Ris la li menm li komèt nan peyi Ikrèn. Retire timoun sa yo nan zòn de konba yo pou al mete yo nan peyi Larisi. E nou konnen ke gè a pap fèt nan peyi Larisi, se an Ikrèn ke gè a ap fèt. Timoun sa yo, yo nòmalman, yo ap viv, ann di ke petèt wi yo ka ap viv lwen fanmi yo, men y ap viv dan lapè, dan lastabilite. Yo pa nan kesyon ap kouri pou frap misil tribò babò k ap tonbe nan yon pakèt kote, e se si, de preferans, mwen menm mwen remake si timoun sa yo te rete nan zòn sa yo, prenons pa egzanp nan vil Marionpol, konba ki tap fèt nan izin Azovtal la, te gen anpil sivil, anpil timoun. E tou nan menm zòn sa a, fòk nou di ke yo te itilize timoun yo ak fanm pou boukliye, sòlda Ikrenyen yo te itilize yo kòm boukliye. Donk se poutèt sa, Otorite Ris yo jije ke li vrèman nesesè pou deplase timoun sa yo nan zòn de konba yo, de preferans yo voye yo ale nan peyi Larisi. Se poutèt sa, yo jije ke se yon krim de gè ke Prezidan Ris la li menm li komèt. An efè! Ban m raple w ke soti yè dimanch 19 mas la nan lannwit pou rive 20 mas egzakteman, de 2003 a 2023, fè egzakteman 20 lane depi Lèzetazini te debake ann Irak e bonbade, fè plis pase 16 mil mò, san konte blese ak kantite imigre yo kreye, ke moun sa yo pa t menm vle. Pandansetan, se peyi te la, onu te la, Pa gen pyès sanksyon ki janm pran pou jis kounya. Se pa sèlman Irak, ok, se pa sèlman Irak, o non, se pa sèlman Irak. Gen anpil lòt peyi ki pase anba woulo a, Vyetnam, Panama, Onduras, Gwatemala, Yougoslavi, gen anpil lòt ankò pou site sa yo sèlman kòm peyi ki tonbe leve anba frap misil peyi Lèzetazini. Depi l pale ou pa vle tande, ou sou frap. Ebyen jiska prezan se peyi te toujou la e se si onu te toujou la jiskesi poko janm gen sanksyon ki pran kont peyi lèzetazini li sanksyone kiba venezuela e e e nikaragwa e e anm. Honduras, Ayiti, donk men Lèzetazini poko janm sanksyone. Ebyen medam mesye, nou rive nan minit pou n mete fen nan videyo sa, si ou menm ou renmen travay ki ap fèt la, fè n konnen nan yon kòmantè. E se si kontinye pataje videyo yo de manye aske pou kapab jwenn plis videyo. Babay tout moun, nou renmen w anpil, se te zanmi fidèl ou a Limyè sou Vwayaj, n ap gen chans pou n wè talè konsa nan yon lòt videyo.